Salut e byen vini pou yon nouvo video kòm nou gentan wè nan tit video a nou gentan gen yon ide de kisa mwen pral pale nan video sa siw poko abòne avèk paj sa map mande w pwofite fè sa yon fason pou pa rate yonn nan video nou genyen pou nou poste sou paj sa mèsi a ou menm ki deja abòne avèk paj sa san n pa pèdi tan nap antre dirèkteman nan video a. Sèks ka kle nan pwogrè yon koup. Li fè w santi w byen, li fè w santi w plis konplis. Epi sitou, li ini moun yo ansanm ak ranfòse lyen yo. Sepandan, moman sa yo nan entimite ka vin pi konplike e bay plis konplisite nan vajen an. Se poutèt sa, nou ofri w yon lis de 9 reyalite ke gason dwe konnen sou mistè nan aparèy pwodiktif yon fanm. Premyèman, chak vajen diferan. Kòm chak fanm diferan, chak vajen diferan tou. Koulè a, fòm nan, sant lan, tout bagay varye nèt, menm si fonksyon an se menm bagay la. Pa sezi lè se yon ti kras diferans ki genyen de sa ou te kwè avan. Dezyèmman, se pa sèlman pren je ki egziste. Nou tout te konn tande pale de pren je, pa vre? Yon zòn ewojèn nan vajen an ki ankouraje ak mennen eksitasyon seksyèl avèk ògas. Men, èske ou tande pale de pwen A? Li egalman rekonèt sou non zòn ewojèn fòniks anteryè. Pwen A a twouve l byen fon nan vajen an, ant kòl matris la ak blad pipi a. Pwen A a relativman dekouvri pa yon chèrchè malezyen koni sou non de Chua Shi An. Nan yon etid, li rapòte ke 10 a 15 minit nan similasyon pwen A a lakoz ògasm enstantane ak Librifikasyon nan vajen fi a. Twazyèmman, nou genyen klitoris la gen dè milye de nè. Malgre kitoris la pa sitiye nan vajen an, nou tou senpleman pa ka rate opòtinite sa pou pale sou sa. Se yon enkwayab ògàn jenital fi genyen lakay li. Anpil fanm konsidere klitoris la kòm pwen enpòtan nan plezi seksyèl. Pwent klitoris la pou kont li genyen 8 mil tèminezon nèvez, le plis pase doub kantite. te tèminezon nè nan pati gason, sa ki fè li pati ki pi sansib nan zòn ewojèn yon fanm. Daprè kèk rechèch ki fèt, montre ke klitoris la ka ogmante nan gwosè jiska 300 pousan pandan eksitasyon seksyèl. Katriyèmman, sekresyon nan vajen fi yo nòmal. Likid ki kreye pa gland andedan vajen an ak kòl matris la ak bakteri e ki ede kenbe vajen an pwòp. Yo rele sa ekoulman. Kantite sekresyon an depann de chak fanm. Senkyèmman, preliminè son bagay ki enpòtan anpil. Yon gason ka jwenn yon ereksyon pandan li jis panse sou sèks, depi li annik penetre, anvi l tou pase. Men pou fi, sa e nètman diferan. Anvi sèlman pa ase pou fanm. Preliminè sèvi yon objektif fizik ak emosyonèl, e de prepare kò a ak lespri pou fè sèks. Anpil fanm bezwen bo, karese, pou vajen yo kapab mouye, ki fè sèks la vin plis alèz. Sizyèmman, lè li sèk, li fè mal. Sechrès nan vajen ka koze chanjman òmòn, enkyetid, ak plis ankò. Se konsa mesye nou dwe konnen ke relasyon seksyèl ka trè doulere pou fanm yo lè yo soufri sechrès nan vajen. Men, pa enkyete ou, li tanporè. Donk, djòb ou se byen karese fi an pou l ka byen mouye avan ou penetre l, men tou ou kapab itilize librifyan. Setyèmman, tete chanje gwosè pandan règ la. Tete yo ka sibi chanjman pandan yon sik règ. Yo vin trè sansib e menm sanble yo chanje gwosè ak. fòm. Se konsa nou dwe dou mesye. Fòk nou delika lè nap fè lanmou avèk fi yo nan moman sa yo. Uityèmman, odè entim yo nòmal. Nèg ki pa renmen pran sant bouboun fi yo. Miske, dous, sale, chak fanm gen sant inik nan vajen li. Se yon reflè nan chimi kò li, nivo swe, manje li manje regilyèman ak lòt faktè. Menmsi ou pa totalman konfòtab ak sa, konnen ke li konplètman nòmal. An revanch, Kontakte yon doktè lè sant lan vin twò fò ak anmède w. Nevyèmman pou nou kapab fini, vajen an chanje apre akouchman. Vajen an lonje pandan akouchman an pou pèmèt ti bebe a pase nan kanal nesans la, epi li detann apre akouchman an. Yon etid te jwenn ke miskl etaj basen ki enplike nan akouchman an ka detire twa fra volim nòmal yo. Epitou, chanjman nan aparans ak ouvèti nan vajen an ka rive apre gwosès. men yo sèlman tanporè aprè yo fin pran fòm nòmal yo. Se sak fè fanm ayisyèn yo toujou itilize dlo cho, sa yo rele dlo pòt la, pou yo kapab fè bouboun yo vin nòmal. Alò se la ke nap mete yon fen nan videyo a, mèsi a ou menm ki gade videyo sa jiska la fen, nou diw mèsi, a la pwochèn. Alò nap kwaze nan yon lòt videyo ankò sou paj sa a, a la pwochèn.